Salut tout moun, e mwen kontan avèk nou jodia nan yon nouvo video. Nan video jodi an nou pral reponn kèk kesyon sou eske Alibaba oubyen Chine fè livrezon an Ayiti? Si wi yo fè livrezon kòman yo fè sa? E alò nan video sa nou pral esplike w 3 metòd de livrezon ki genyen ou menm kap viv an Ayiti, ann di ou menm kap viv deyò la Chine, lèm di deyò la Chine kit ou Canada, Etazini, Ayiti, Sendomeng, an Afrik kèlkeswa kote w ye a. Nou pral esplike w kòman 3 metòd de livrezon sa yo, yo menm yo fonksyone. Nou pral pran premye metòd de livrezon an ki se tèm sa ki rele DAP ke mwen pale nan videyo avan yo, nou kapab al fè yon koudèy nan sou chanèl la nan sitou nan playlist ki pale de acha sou Alibaba, nou kapab wè sa. Mwen pale nou de ekotèm. Mwen esplike nou kisa ekotèm yo ye, mwen pale nou, mwen devlope pou nou kisa ki EXW a. EXW a, mwen jan ke m te di nou avan sa, se pri pwodui a nan faktori a. Ann pran egzanp, si nou gade ti aparèy sa yo itilize pou yo fè live, sitou mesye tiktok yo, li, nou wè li 13 dola. 13 dola sa se pri EXW, Sa vle di se pri pwodui a anndan magazen an oubyen anndan faktori a. Si n ap gade motosiklèt sa a ki se gen yon pri ki se 380 dola. Pri 380 dola sa a se pri EXW a. Ebyen, e nou genyen yon premye, n ap pase nan diferan metòd tip de livrezon yo. Nou genyen premye a ki se DAP. DAP a se kisa l ye? Se yon antant ki genyen ant ou menm avèk Founisè a, di bon ok map peye w wap voye pwodwi sa mwen wap mete l nan wap mete l sou avyon ou byen nan bato depandamman de metòd de livrezon e de transpò ke w chwazi a ebyen map resevwa machandiz mwen an nan dwàn mwen menm map fè pwosesis pou m dedwane machandiz sa lè sa yap ba w yon pri Pri EXW a kounye a, li a, e pral gon ogmantasyon. Ogmantasyon an se pri, se frè livrezon an ki pral ogmante sou li. Gon dezyèm ankò metòd de livrezon, se sa ki rele DPI an, se ke founisè a ou antann avè l, l ap voye machandiz la pou ou dirèkteman nan pò kote, dabò l ap pase nan pò, Kote ou menm ou ye a, si se an Ayiti wap resevwa l nan pò an Ayiti a, lè w fin resevwa l nan pò Ayiti a ou pral peye dedwànman. Lè w fin peye dedwànman, menm konpayi sa ke founisè a itilize pou te pote machandiz sa an Ayiti a, se li menm ki pral pran l nan dwàn nan pou l pote l lakay ou. Sa se dezyèm metòd de livrezon an. Twazyèm nan, se sa ki rele w DDP a. DDP a menm, se kouche ou kouche lakay ou, swa sou kabann ou oubyen sou kanape w, ou pa, ou rale kredi kat ou, ou achte machandiz ou, ou peye, ou di founisè a gade non mwen menm m pa gen pyès moun e m pa gen tan pou monte desann nan dwàn, dezole, M pa gen tan pou m moute desann nan dwann, mwen pa gen tan pou e pou mwen ap fè va e vyen, map just fon sèl pèmen, map just fon sèl pèman, wap ban mwen pwodwi sa nan adrès lakay mwen. Lè sa, ou fin peye, se rete wap rete, lè pwodwi rive, yon sè e livrè a fwape pòt ou, oubyen fwape baryè w, yo remèt ou koli w nan men. Kounye a. E kisa ki pi fasil pou yon moun ki an Ayiti? Pou le moman, e si wap achte yon ti koli m te kapab di w ki nan anviwon 200, 300 dola, wi, yo kapab, ou ka jwenn DHL, UPS oubyen FedEx, ba w livrezon dirèkteman lakay ou. Men, si wap fè gran kòmand, malerezman, e swa niv sa, bon, m si ke se nivo koripsyon peyi a, ki lakoz ke, e menm jan sa fèt pou lòt peyi yo, Founisè kap vann ou an ka just monte sou sistèm dwàn peyi ou la pou yo verifye yo wè kèl tèl tip de pwodwi men konbyen kòb frè de dwàn nan ye men kounye a pwodwi sa yap voye pou ou a se toujou dpu oubyen DAP yap voye pou ou an Ayiti men kounye a sim bezwen èske li enposib kounye a si ou ta vle pou pa lan monte desann e al chèche pwodwi yo nan dwàn, èske pa gen posiblite pou sa? Wi, gen posiblite pou sa. Nou travay ansanm avèk yon ekip ki se ki an Chin. E nou menm ki sa n fè? Premyeman, nou bay sèvis sourcing. Sèvis sourcing nan se achte. An n di la ou wè pwodwi sa a, ki pwodwi m ta pran la? E bon ann pran ti ok ann pran pyès moto sa yo pase pyès sa yo m wè e pyès moto vann anpil ann di mwen ta vle achte pyès moto pyès moto kounya kisa w menm wap fè wap just pran foto pwodwi w bezwen yo ou voye foto yo ban mwen lè w voye foto yo ban mwen ou di m monchè men pwodwi sa m bezwen men ki kantite m bezwen ladan l Etan done ke swa m pa gen kredi kat pou m achte, oubyen m pa vle al riske, kòm ekip ou a menm li Lachin deja li kapab ale nan faktori yo al fè acha pou mwen, m ap peye ee degaje w ban m yon pwofòma pou m konn konbyen kòb m ap bezwen si m bezwen fè yon konntenè pyès moto. Lè sa, nou menm n ap pataje enfòmasyon sa yo avèk ekip nou genyen ki an Chin nan. Ekip ki an Chin nan menm ap fè swivi, li prale nan faktori a, li pral chèche se si ke an pran egzanp tankou e pwodui sa ou gen dwa wè l sou Alibaba pou 18 dola 45 santim, enben nou menm lè n ale nan sous la ki se nan faktori a, gen posiblite n ka jwenn li 16 dola, oubyen 17 dola, oubyen 15 dola. Ebyen kounya lè ke nou menm nou voye pou fòma ba ou, ou verifye, ou valide, lè sa ou di ebyen ok, mwen dakò kounya map peye. Menm pou w peye kounyeya, ou pa fòseman gen kat kredi. Ou pa fòseman se dola pou w genyen. Ansanm ak menm lè se goud ou genyen, e al pa yon pwoblèm pou nou, nap resevwa l nan men w epi wap kapab fè pèman, wap kapab fè pèman nou menm nou fè acha pou ou, nou pote machandiz ou pou ou, nou dedwane l pou ou epi nou remèt li youn nan twa espas sa yo si se an Ayiti ou ye. Si w Ayiti, nou ka ba ou l Okay, nou ka ba ou l Dèlma, nou ka ba ou l Limonad pou moun ki nan Gran Nò yo. Men si w Etazini, nou ka ba ou l lakay ou dirèkteman. Si w Kanada, menm bagay la, n ap ba ou l dirèkteman lakay ou. Si w Sendomeng, nou ka toujou ba ou l lakay ou. Si toutfwa w enterese, ansanm avèk. An nou di, ansanm avèk biznis Lachin kounye a, msye ke nou demaske baryè yo pou ou. Nou demase, nou demaske eskiz yo pou ou. Pwodui ou vle achte a, wap just, jan m di nou an, pran foto a, ou pataje foto a avèk nou, ou ban nou kantite a, n pre egzanp se cheve ou bezwen, ou just di nou men kit de cheve, Alò, nou pa vle yon moun, ou pa bezwen ekri nou pou just di m bezwen cheve non. Cheve yo vast, gen tout tip de cheve. M pran egzanp cheve avè w, e menm jan tou m te kapab ale nan e pyès moto avè w. Si w just rete lib konsa ou voye yon kantite imaj ban mwen, ou di m men sa w bezwen, lè sa ou pa ban m posiblite pou m travay pou ou. Pou n travay pou ou, fò w byen presize pwodui ou bezwen an. Fò w byen presize tou ki sèvis ou bezwen. Sa ka rive ou menm ou konn achte, ou ka achte pou kò w. Ou konn ou metrize platfòm Alibaba oubyen platfòm Chine oubyen nenpòt lòt platfòm chinwa yo, ou metrize yo byen. Ebyen lè sa ou menm ou fè kòmand pwodwi a, dabò avan ou fè kòmand pwodwi a kisa w ap fè pou nou? Wap voye pwofoma ban nou ansanm avèk deskripsyon pwodwi a. Paske gen de pwodwi pou nou pote l pou kliyan, gen de dokiman konpayi maritim nan ap mande nou. Dokiman sa ap mande nou an kiyès ki pou bay li, se faktori kote yo fabrike pwodwi a. San dokiman sa yo, sa vle di machandiz ou pap ka monte bato. Si wal fè kòmand nan men yon founisè, san w pa mande l eske l gen dokiman legal pou kapab pote pwodui sa yo pou nou menm pou nou ka pran l pou epi se lè pwodui a vin rive nan antrepo nou nan espas nou nou wè pwodui sa yo nesesite yo gen de dokiman yo mande pou yo epi founisè w la pa ka founi nou lè sa n ap retounen pwodui sa bay founisè w la pou founisè w la fon jan swa li ranbouse w kòb la oubyen li degaje l pou l chèche pou l genyen dokiman sa yo pou l kapab e ban nou pou nou kapab fè pwodui w la rive jwenn ou Ayiti. E si tout fwa kontni sa yo enterese w pa bliye se pataje videyo a pou yon pwòch ou epi pa bliye kite yon like pou nou nan videyo a abòne ansanm avèk chanèl la sa ap fè nou plezi anpil e ou pap peye pou sa deja mèsi a la pwochèn pou yon lòt videyo.